Oh! Sak genyen menm? Sak genyen menm mafya a?
Ah e pa nou.
Sak regle menm papa?
Ou konnen nèg poze menn. Enhen, dim non sak regle? M pa gen kont avèw menm non nan ghetto a. Anben ou konnen m pa nan zòn nan e Pòtoprens m ye menn. M fon rive m pase nan baz talè a m ba wè w sak gen menm sak pase? An bon konnen nèg sa yo anba m pa ret sou nèg sa yo nèg sa yo ap pran pòz yo e yo menm ki mèt monchè m bon m limite nèg sa yo m limite yo. Kòman mèt la m pa konprann menn. A bon nèg sa yo m mèt di w m pa ret sou nèg sa yo ankò m pa ret sou yo. Epi w chanje menn. O a bon bon si m te ka m ta menm menm peyi a m ta chanje menm. Tèt chaje gade misye tèt li mare gade pil. Di m non menn ou di m ou e anlè pòtoprens bon kote sa menm m ta renmen al vizite l ou ava m ta renmen al konnen l wi menn. Anben degaje w menn met may ou bon ou gen may pou viv pòtoprens wi jan m wè w ap pale la menn.
Antouka menn, m gen pou m tounen nan baz fò fon fason pou w rive nan baz menn pou n ka pale. M ta byen kontan w vin Pòtoprens menn.
Dakò menn, n ap pale menn, ya. Bonjou a. Oh kòman nèg ye la menm? E pa nou.
Ah monchè, e pa konsa moun lage moun nan zòn nan non. Pa egzanp, lè Black Frechoff te la, chak jou te konn lakay li a. Gen de lè m di nou renmen dyaspora, nou renmen kras. Chak jou te konn ka dyaspora Black Frechoff, vin pran plezi, vin jwe mizik, bwè byè. M nan kont ansanm avèk Ti Sèkèy, ou al lakay li a, ou vin wè nou. Bon kounye a m pa janm wè w ankò. Kote w ye? Kote w ye? Adye!
Pase la, m pa do no e pa fot ou. Ou bliye si m te di w m kite zòn nan m Pòtoprens? Aa, Black Fresh wap te di m ou gen pou w al Pòtoprens, afè bagay lekòl ou menm m pa t fin konprann bagay yo non men. Egzakteman monchè, m Pòtoprens men m lekòl, okontrè se anlè ak pa bon, m vin fè 2 jou nan peyi m menm. Men m gen pou m remoute ankò. Kòman nèg ye menm? Nou la nou la, lè n al gonfle kò nou Pòtoprens, an n al fè? Anba isit gen bon dlo, gen bon jaden, bon bannann, bon ti zwazo ap chante nan tèt moun. N al Pòtoprens, nou, nou menm nou tounen rosiyòl. Nou monte sou, sou moun pil sou pil. Bandi nan kò nou. Vòlè ap kase kay nou. Nou, epitou nou renmen lavil. Nou pi renmen Pòtoprens. Monchè,
Tout sa w di yo gen rezon. Men peyi a gon pwoblèm desantralizasyon. Kounya w al santre l Pòtoprens? Tout bagay yo rete nan Pòtoprens. Se vre isit gen bon dlo, gen bon ti van, gen tout bon bagay. Pòtoprens bandi ap manje moun, men se la tou si w bezwen aprann yon bagay ou ka aprann li. Ou al aprann?
Wi.
Ok.
Ou al aprann. Bon. E kòman moun yo ye menm? Kòman moun yo anlè a? Anben m wè tout moun anfòm wi, ou konnen kòman bagay yo ye. Hey men se!
Talè a la m sot kato ti rara. M sot pote l plent pou ti sakay. Oh! A monchè, ti sakay soti pou l pran sòl nan nanmen moun wi. Monchè, depi lè m te anba m te wè sa ti sekèy favò. Sa misye fè menm kounya? M pa konn anyen de miche.
E miche, si l ap ranse, m gen pou m manje ni miche. Bon m tcheke to ti rara m pa bon sou. Kot pè chage m pral la? M pral ka pèch a Guy a pou m tcheke misye pou m al pale l afè bagay lòt bagay nou gen pou nou planifye epi tou m gwo bagay nan men misye m bezwen tou m pral tcheke misye ay lakay li a m pral la bon mwen m byen kontan jwenn avè w la pase m pa konn kilè n ap rankò pase jodi a w ka jwenn yon moun demen l mouri ou pral pòtoprens deja.
Antouka m swete m pap mouri. Men pèch a Guy pa la non.

Sa vle di w konnen sak pase gason mwen.
Kounya e kore wi. E poko yo fè gwo gason nèt gason m. Gade wotè misye l preske kite m anba nèt pi wo. Ah monchè.
Sak pase menm.
Monchè pè Shaggy m sot katoti la. Ehe sak pase.
Anh nou bay blag nou. Nou bwè gwòg nou ou konnen. Lè m fout nou m son cho nou domino. Lè m di w sa m peze misye.

Pandan m pase kot Totira, m te gon bagay m gen pou m fè ak nèg yo. Konprann sa, m nou pa sou konnen m toujou gen inisyativ bagay. M renmen sa lè ti jèn yo gen pwojè konsa, m renmen sa. Egzat, paske ou konnen, e konsa bagay yo ye. Alèz. Men Pè Chagui, mwen menm antanke Bòs Jera k vin kote w. Alèz.
Kounye a nèg yo e Bòs Jera yo rele m nan zòn nan. Bòs Jera, tèlman w bay bon sèvis, ou travay. Depi lontan w ap byen travay bò isi a. Ou konn bagay yo e konsa yo ye monchè. Alèz. Monchè map bezwen yon bagay prete nan menw la kounya m tcheko w kounya m di m di m di m di m paka pa jwenn li nan menw pase m gon bagay poum al jere a nèg yo ou konprann sa m diw kounya fòk fòk fòk fòk monchè yon ti kòb m bezwen m bezwen 400 dola ay sim jwenn 300 tou lap bon ou konprann sa m diw la ay di ou konnen granmoun wi 2000 goud ou konprann sa m diw la 1500 goud lap bon

Enben fè chage mèsi wi. Anben ee kòm nou di gas kòm nou di. Kore kore kore.
Ee bredye lè bredye kounye a m pat nan bredye nan mwen menm. Nan kwaze. Nan kwaze. Enben ok. Wala. Pa gen pwoblèm.
Yes pridan wi.
Veye nèg yo. Ee gade m konn va enbije di bon Jera wi kilè lap prete m e lap remèt mwen ti kòb la. Men kòm son ti jèn m ta swete ke l reyisi nan sa lap fè yo. Y'a lè dan remèt mwen sa nan jere di sa Men yap bon kanmenm. Aah e sa bòy jiraf fè la ok m pral pran misye wi m konn sa map fè m pral pran misye kanmenm.